Zanmi spòtif RJS Media yo, byen l bonswa ak byen l bonjou, sa depan de ki lè w ap gade emisyon Dosye Spò sou RJS Media Ayiti. Nou kontan pou nou antre lakay ou avèk onz, douzyèm padon, douzyèm nimewo Dosye Spò, On emisyon ke nou konstwi pou pale de chan de spò lokal sitou pou enfòme ou de sa kap pase nan foutbòl, nan baskèt, nan tout spò lokal la nèt. Ebyen espas sa se pou sa l la. E sak fè jodi a nou pral pale anpil de foutbòl lokal la notamman seleksyon U20 an e ki gen pwoblèm. Nap pale de medam yo ki gen match amikal fas a Kostarika. Se vre men anyen poko di. E nap fon pase tou Corventina kap byen mennen an France nou kontan e sa se rezilta moun ki te anvan yo ki tap travay nan kwadèboukè ki bay tout rezilta sa yo. Nou pral pale de sa men nou kontan pou nou ansanm avèk ou aswè a oubyen maten an sa depan de kilè wap gade emisyon an men nou kontan pou nou ansanm dosye spò nimewo 12 ki rantre lakay ou. Alò, pou kapab kòmante aktyalite a, pou nou dyaloge ansanm, pou nou reflechi ansanm, gade sitiyasyon spò lakay, notamman foutbòl la, ebyen, nou gen yon envite avèk nou aswè a sou ling nan. E, ou konnen, entènèt bay pwoblèm anpil nan peyi Dayiti. Ebyen, kòm se an Ayiti zanmi nou ye, ebyen, nou pral pran l an odyo avèk ou. E talè konsa, nou pral di w kiyès ki pral pale ansanm avèk nou. Alò, ou konnen l deja, Dosye Spò se yon emisyon ke Konplèks Zanmi 4, 4 zanmi ba restoran nan Dèlma 3 pote pou ou. Pase wè yo, sa w bezwen w ap jwenn li la nan Konplèks 4 zanmi. Epi se Bebe Fritay nan Queens Boulevard nan New York, wap jwenn li nan Queens Village. E pase pran manje ayisyen ke w renmen yo, tout savè ke w renmen yo. Epi nan Port de Paix, MVP Wireless toujou ansanm avèk nou. Pou sa ki gen a wè ak telefòn, akseswa elektwonik, ou kapab al pase nan MVP Wireless. Epi nan Diane Shop, ou pase shopping nan wout Latendri, toujou nan Port de Paix, aprè lekòl 4 se a, wap jwenn Diane Shop. Nan Diane Shop, wap jwenn tout sa w bezwen. E lè w ap shopping, w ap pran ti te w, w ap pran ti kafe w, w ap yo byen trete w, ebyen pase wè nou nan Diane Shop pou kapab shopping e ansanm avèk nou. Alò, se moun sa yo ki akonpanye nou pou nou rantre nan nimewo 12 emisyon Dosye Spò sou RJS Media Ayiti. Men, anvan ke sa, yon ti poz tou piti avèk tèm emisyon an, epi nou pral rantre avèk envyete nou rapidman. Yon ti kalm, yon ti kout poz, pa deplase non! Nap tounen kounya. Wala, e tou kout, nou tounen, envite nou sou lign nan, alò se Tchatè Obsen, li menm ki se yon zanmi, RJS Media Haiti, epi ki tèlman malad foutbòl an Haiti, spò Ayisyen menm, lap soufri menm jan ak tout moun, li toujou gen e kòmante aktyalite yo avèk nou, Enben, se zanmi medya a e se konsiltan nou tou. Li avèk nou sou ling nan, li pral pale avèk nou. Obsen, kòman nou ye frè mwen? E mwen nou kontan akeyi ou nan Dosye Spò sou RJS Media Haïti.
Bonswa Charite Julien, bonswa tout fanatik RJS Media Haïti. Se yon plezi pou nou nan emisyon aswè a. Nou pral pale foutbòl, nou pral pale spò lakay malgre sitiyasyon yo konplike nan peyi a. Sitiyasyon konplike nan foutbòl nasyonal la, men nou pral pale spò, nou pral pale foutbòl patikilyèman, se yon plezi pou m avè w nan emisyon an. Bon, an nou demare avèk yon eksplwa ki fèt dènyèman, kòm sou nou te fè yon emisyon men nou pa t gen tan pataje avèk ou, men kòman w te viv moman sa ke Violette Athletic Club te li menm Ofri nou, ofri Ayisyen, ofri nou nou menm ki renmen spò Ayisyen an, foutbòl Ayisyen, kòman w te viv moman sa lè w gade pèfòmans ekip Violette la, sitou ki rive ranpòte konpetisyon an lakay Sendomeng menm devan Sibaro?
Rezilta Violette fè an fas Sibaro a, sa moutre yon lòt fwa ankò, Ayisyen an li menm li toujou ap defye lwa nòmal yo. Ki jan w ap imajine w yon klèb foutbòl ki nan yon peyi kote plis pase yon lane depi konpetisyon nasyonal la kanpe, klèb sa jwenn mwayen, li jwenn resous pou l al chanpyon nan yon konpetisyon konsa. Lè premye defèt Violette la, sa te fè m mal. Paske m konnen si Violette te an konpetisyon, lè w ap gade valè entrensèk chak eleman yo ki sou teren yo, lè w ap gade valè jwè Cibao avèk jwè Violette yo, Ou wè se lan nou ta ka ajounen. Ou wè Violette gen moun, ou wè Violette gen moun ki konn jwe football. Men malerezman yo pat yo pat gen rit. Malerezman fizikman yo pat reponn paske yo pat prepare ase. Yo pa an konpetisyon. Lè m te wè 3 0 a se fè m fristre, sa fè m fache vrèman.
Men odela de rezilta a, lò. Menm mwen menm, menm mwen menm, Obse, lè m wè Violette pran 3 zero a, m di ah, m di se fini pou Violette, m te menm panse ke Akayè ta pral fè mye, paske m panse 3 zero a lou anpil. Epoutan, se Violette ki ta pral rebondi.
Jwel chache eleman. Lè w soti nan gadyen an ki se Steve Sanon pou pase nan defans lan santral la ki gen Wilmer Horacius ladann ki te ki tap jwe nan Stevan an Ameni. Ou gen Renato Herambez. M pa pale moun pa ka prezante Denilson Pierre ankò. Moun pa ka pa prezante Saint Felix. Dany Camille se moun ki pase 2 prezantasyon nan chanpyona nasyonal la. Ti Saba. Tout moun konnen se kalite jwè sa yo gen, se Stevenson Jeudy ki se etwal montant foutbòl nasyonal la. Men, m estime si Bawo fè yon kou, li pa t dwe fèt. Gen lò gen ènmi dirèk ou, lè w gen posiblite pou tou elimine l, elimine l. Pa kite l gen posiblite pou l kontinye. Match nil si Bawo t al fè avèk lòt ekip ki te nan poul la, m pa chonje non lòt ekip la vrèman. E se Vega Real? Sa
machin sa li pat bon pou Sibao ditou. Pase lò gen ekip sa yo ou pa kite yo anvi. E se defèt sa menm si Sibao pat bay Vega Real la kal fèl pèdi final la malgre Violet fè depi nan 15 e minit de jè lap jwe an mwens. Wi yap jwe a 10 moun.
Lò ap gade efektif Violet la. Lè wap gade moun vyole ou wè se moun ki konn jwe foutbòl. Men mwen menm youn nan 2 jwè ki te enpresyonan se notamman Delijan, Elivens Dejan, Elivens Dejan epi tou genyen Stevenson Jeudi, mwen panse ke se 2 timoun ki gen ras an tèm datakan nou ka konte sou yo la nan foutbòl nasyonal la.
Moun ki konn jwe foutbòl la. Lap annik fon apèl de bal oubyen lap dwe pran balon devan wap wè li wap wè kalite a. Misye premye fwa m wè soccer ap jwe football se nan stad la. Jèn gason, li teknik, li konn fè gòl, li rapid misye gen tout kalite yo poul fon gran atakan. Nou espere yap kanalizel, yap edel avanse poul rete sou menm chimen li menm poul pa fè tèt li anfle, poul kontinye travay poul swiv chimen an. pou l ka rive kote li ye la paske li gen tout potansyalite yo, li gen tout kalite yo. Se se tip datakan modèn sa yo nou gen bezwen nan foutbòl ayisyen an. Non sèlman li konn jwe foutbòl, fizikman l pa mal, li rapid, li konn fè gòl. Ayiti se yon nèg alavni k ap itil nou anpil anpil anpil anpil nan seleksyon nasyonal la. Ou vle pale de
Elivens? Stevenson Jeudi.
Stevenson Jeudi. Non, Stevenson Jeudi. Stevenson Jeudi. Mwen menm, mwen wè l pandan yon de twa fwa, men li konn jwe foutbòl. Li konn jwe foutbòl. Mwen renmen, mwen renmen stil li. E pi li pa yon atakan de prentado gwo gonm, li gen teknik, li konn manye balon. E vrèman mwen kwè ke li sipo, jan w di la, li bezwen ankadreman ki pou kapab kanalize l e pi pou l fè pakou li. Men m panse anvan lontan, fò yo ta ka ba l chans li nan seleksyon nasyonal nou yo, sa ki an aktivite. Lè tap kite Amerika pou tal nan Violet, m te di son gwo kou Violet ap fè lèl te pran Stevenson paske m te konn wè jwè a, m te konn wè son jwè ki gen ras, Jwè a gen kalite.
Se yon jwè ou wè si gen moun k ap ankouraje l, si gen moun k ap ede l, k ap ede l avanse, l ap fè yon gwo tonton atakan. Nou espere l ap kontinye sou menm chemen an pou l ka fè fyète tèt li, pou l ka fè fyète peyi a. Antouka, yon nan dènye aspè ke m ap wè avèk ou, de dènye m ap wè avèk ou nan stad sa a, se ke nou wè Ayisyen ap soufri anpil wi sou afè foutbòl la. Nou wè sa yo fè nan Repiblik Dominikèn.
Pèp ayisyen ap soufri nan tout sektè yo, nan tout konpatiman vi nasyonal la. Ou konn sa k parèt pi grav la, nou p ap pale politik vrèman, men pèp ayisyen an pa mande anpil. Se pa yon pèp ki egzije yo twòp bagay. Li jis bezwen travay pou ba l travay, bay sekirite, pou l fè kòb, pou l pran plezi.
E li menm, li pa mande w travay ansanm, l ap kreye pou l viv.
Depi ou bay Ayisyen an sekirite, ou bay posiblite pou li fè ti kòb li, li pa ap nwi w. Sa vle di, se yon pèp ki pa egzijan vrèman. Men malerezman, moun yo pa konn sa, yo pa vle kite pèp la viv. Gade jan moun yo kontan. Non, yo fon kanaval la Repiblik Dominikèn. Wi, yo fon kanaval. Gen yon videyo m ap gade gen yon ki di, bon, yo mèt arete m jodi a, yo voye m tounen, m fyè. Nou wonfle yo, frekan avè yo, fè frekan avè nou twòp. O mwen ou wè fyète a make nan vizaj moun nan. Ou wè fyète a make nan nan sa moun nan ap di a. Ou wè moun nan kontan. M pap ba w manti, m pap ba w manti Obsen, mwen gon videyo yon zanmi ki te nan stad la fè epi li te ban m dwa pou m itilize li epi mwen t ap gade videyo a, tout dlo sot nan je m tèlman m kontan. Janm wè ayisyen yo anvayi teren, yo met rara, epi ou gade wè gadyen an ki kenbe 2 penalite byen, m ta ka di w, kòm si gon plezi w ap pran, ou di waw, epi ou santi chè de poul la, epi ou di kèt, poukisa se pa Okap, poukisa se pa nan stad la, poukisa se pa Senmak ki te gen tout bagay sa. Epi ou gade wè se nan Repiblik Dominikèn, se la nou pral oblije resevwa match, epi se la nou pèdi tout anbyans sa yo, nou pèdi tout kòb sa yo. Se vrèman yon sitiyasyon kawotik pou le foutbòl ayisyen nan sans sa a. Tout tizè foutbòl yo ap soufri akoz chanpyona nasyonal la ki kanpe a la e malerezman dirije yo pa janm pran responsablite yo, pa janm pran desizyon pou yo fè foutbòl jwe nan peyi a. Ou wè kijan moun yo ap soufri. Lè dènye kout siflè sa fèt nan. Nan stad la, ou wè jan Ayisyen kontan. Yo malgre yo tap enpeche yo antre sou teren an men gen baryè lè moun kontan, lè moun ap kraze. E yo te gentan di yap monte teren an. Yo te gentan di sa.
Wi, depi yo kite yo chanpyon yap anvayi teren an. Wi.
Erezman Violette te ranpòte la Mayòl. Te kontan, m te vrèman kontan pou Violette. M te gen jwè tou m te kontan pou yo wi patikilyèman Steven Saba pase son jwè depi yo rele nan yo rele nan seleksyon an ou tande anpil wounou anpil pale men m te kontan pou jwè a pase li jwe yon gwo tounwa tou li jwe yon gwo tounwa li jwe yon gwo mwen yon patikilyèman moun ki te plis make m nan tounwa sa se lateral goch la. Denilson Pierre son jwè m konnen vre men jwè a moutre ou li gen kalite. Map pran yon ti poz tou kout poum fè ajisteman Obsen, rete sou ligne nan wi, map pran jis yon ti poz epi nap tounen nan kelke segond. Ok. Pa deplase mezanmi, yon ti poz tou piti nap tounen nan kelke segond.

Wala e nou tounen, nou tounen e jan nou te di a Obsen e ou tap di sa e Saba jwe yon gwo tounwa e mwen byen kontan pou li paske jan w di l la lè yo rele w nan seleksyon an e yo bay anpil pwoblèm.
Te gen anpil wounouwou nou, te gen anpil pale anpil sou pretèks ke Saba pa t dwe nan seleksyon men kounye a la m kwè gen anpil moun li fèmen bouch yo yon lòt fwa l pwouve kapasite l, li pwouve talan l Li moutre aklè konvokasyon l nan seleksyon an se pa yon favè yo fè l, se travay li travay pou li kapab nan seleksyon an.
Alo Obsen, e, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou bay Violette tout sa nou te dwe bali nan yon sans, e nou swete yo pral, m ta kapab di, n ap jwenn kèk lòt plezi konsa ankò. Bon, an nou pale de dosye nou t ap pale a, e seleksyon nasyonal U20 an, kòman ou te akeyi nouvèl kote ke yo, federasyon an di, pou dè rezon endepandant de volonte l, yo pa ka patisipe nan eliminatwa konsa?
Map reponn kesyon sa konsa K-Daily, yon kote se yon bòn nouvèl, yon lòt kote se yon movèz nouvèl. Yon bòn nouvèl poukisa? Sou bit federasyon an oubyen komite nòmalizasyon an tap pati a, Sou chemen yo tap pran an se imilyasyon yo ta bay bay ti mesye yo. Poukisa? Sa gen preske 2 lane depi yo konnen yo gen pou patisipe nan konpetisyon an. Yo tèjivèse, yo tèjivèse, yo pa janm nome yon seleksyonè. Yo pa janm pran ka ti mesye an konsiderasyon. Sa montre w si ti mesye pat gen tan pou yo antrene, youn pa konn lòt ase, se katastwòf. Lè sa se wont ki tap ye pou peyi a. Sa se yon premye paramèt nan bon kote a. Yon lòt kote ankò, m kontan, lè m di bòn nouvèl la, m kontan menm ti mesye yo ale. Poukisa? M ap jistifye m. Sèl sa pou dirijan klèb avèk federasyon oubyen komite nòmalizasyon an konnen, tout Ayisyen gon kote l fèt, tout Ayisyen gon katye l te grandi, tout Ayisyen gon lekòl li te frekante.
Sa vle di, si w bezwen konn laj on moun, w ap konnen l. Non, sa se klè. Nèg yo pa ka pran tout moun sa yo ki pa gen laj yo, yo mete yo nan U20. Si tout fwa, konn kaka ta vin dekouvri bagay konsa yo te ka sanksyone Wi, sanksyone preske tout foutbòl nou an menm. Yeah, sanksyone foutbòl nou an. Lè sa a, lè sa a se nan difikilte yo mete, yo mete pèp ayisyen. Yon pèp ki renmen foutbòl konsa. Se de a se sa fè m di sa. Pase, m pa ap site non. Men gen plizyè jwè yo konvoke nan Envè an ki pa t gen ventan, ki pa t anba ventan. Sa pou nèg yo konnen, dan peyi sa tout moun konn tout moun si w vle konn yon moun. Sa vle di la.
Pase moun nan se pa nan lalin li soti li tonbe atè. Sa vle di la. Moun nan se pa nan syèl li soti tonbe atè. A plizyè nivo Obsen, e federasyon sa, nòmalizasyon sa menm se, se kòmsi m ta di w se kraze men li vin kraze foutbòl la nèt.
Se poutèt sa m te di w, non sèlman komite nòmalizasyon an, ni dirijan klèb yo tou, gen dirijan klèb ki konnen timoun yo pa gen laj la yo voye yo ale. Non se nòmal paske se yon chèn ke yo fè pou yo fè koripsyon an e kounye a lè sa se foutbòl la yo mete a risk yo menm. Lè sa a imajine w Concacaf ta dekouvri tout moun sa yo nan foulay sa a. Sa son kote move kote kounye a. Kisa nou pral di timoun sa yo pa jwe foutbòl. Kisa nou pral di timoun sa yo ki te panse yo pral fè onè peyi a aletranje? Ki respè kounye a yo vin gen nan je moun sa yo, foutbolè sa yo? E m tande gen anpil bon talan ladan yo. Chaje bon pye ladan l. Sa k pi grav ankò, Charite? Plizyè jwè wè ou konvoke kap jwe aletranje yo. Yo pa pale avè yo non.
Yo jis wè ou konsa. Yo jis site non ou, yo konnen ou ayisyen wap jwe nan tèl klèb. Bon gwo jwè m pale avè yo. Ki jan m pale avè yo, se lè lis la soti yo wè yo non so pat janm konvoke yo. Men gon pwoblèm tou.
Lis la se jis yon lis yo voye bay Concacaf konsa men m gen presyon yo te gitan konnen yo pa pale okenn kote. Yo tap eseye evite sanksyon. Men jiska prezan la a, m panse Concacaf ap ka sanksyone federasyon an menm pou yon amand kanmenm paske yon konpetisyon entènasyonal konsa ou pa ka annik ret konsa ou di w pa pral ale non.
Desizyon an, lèt erè yo soti a la a, papye yo mete deyò a, li ekri lontan wi. Se tan yo tap tann moman an pou yo mete l deyò. Yo konnen depi lontan yo pa tap patisipe nan tounwa. Bon depi lè Kotina tou te di pap pran tèt seleksyon an. Tout moun te deja konprann seleksyon sa pap fè yon pa wi.
Men ou konnen se grav, se trè tris paske pou nivo foutbòl ayisyen te gentan pran an 2019, lè nou ap bay anpil pwoblèm nan zòn epi nan kategori jèn yo nou te prèske nimewo 1 nan tout nan karayib la. Se avèk se avèk moun Etazini, Meksik nou tap toke kòn konnya men konnya nou tonbe la nèt. Ayiti se tap se tap Konprann moun yo pa konprann gravite sak fèt la. Si nap gade lis la k soti a, pou nap pran yon jwè tankou Luca Bertrand ladanl ki nan akademi Barça an Repiblik Dominikèn. Pou nap pran Demetrius ladanl ki son jwè Saprissa Costa Rica ki jwe premye divizyon deja men kounya la ki plis jwe nan U 20 Deportivo Saprissa Costa Rica. Pou nap pran Aston Civil. Bèl goche ansyen jwè Aigle Noir. Misye konn jwe foutbòl anpil. Wap pran ansanm de talan sa yo ki genyen. Pou se konsa dirijan yon federasyon ap trete yo. Pou se konsa dirijan federasyon ap maltrete yo. Anpil nan yo se te fyète pou yo pou yo al defann koulè peyi yo wi. Anpil nan yo se te fyète pou yo ta fè kè pèp ayisyen kontan atravè foutbòl wi. Paske yo konnen pèp ayisyen renmen foutbòl anpil wi.

enkonpetans, moun ki pa konn sa y ap fè, epi tou, e bagay klanik k ap regle, epi koripsyon, y ap fè kòb.
Se yon bagay ki tris, se yon bagay ki vrèman tris wi. Etap sa nou omwen nou te gentan, nou panse nou te gentan kite l deja. Wi, yon bon tan, nou pa t nan bagay sa yo ankò. Antouka e obse mwen mwen mwen mwen panse ke nap di plis sou e seleksyon u 20 an men m panse nou di lesansyèl panse ke m pral oblije koupe entèvyou wa rapid men m pa menm koupe mwen pral jis fini ni men m pat vle fini avèw pou m pa pale de jwez ou a. E Corventina, ou te di l deja, e sa k fè m toujou raple sa, ou te di sa, se yon talan nou ka konte sou li, e mwen wè yon gòl li fè fas a Paris Saint Germain, se yon bagay klas mondyal, e ou santi kòmantatè fransè ki t ap fè match la, li pran plezi nan jwez la, e pratikman se yon konfimasyon.

Dènyèman m te gen dènyèman m te gen yon diskisyon an zanmi m. Misye te twouve m egzajere men m pa egzajere ase m konn dwez la. Pa gen yon klèb sou latè Kòkèn pa ka jwe ladan. M kwè sa tou. M kwè sa tou. Pa ou mèt te Baselòn, ou mèt te Lyon, ou mèt te Pari Sen Jèmen, ou mèt te Bayèn, ou mèt te. Manchè City, klèb kap mennen oubyen Chelsea. Pa gon klèb sou latè Kevin paka jwe la. M panse l gen talan pou sa mwen menm. Mwen m avè w la. M avè w la.
A fè m panse yon moun ap di si t al nan Lyon li pa tap grandi ase. Wi li te fè yon bon chwa al nan Reims lan. Wi, wi, wi. Pou l demare. Paske li grandi vre.
E tout moun wè kisa jwez la fè. Wi, wi.
Konnya l ta sipoze ap negosye avèk lòt moun paske li gen talan pou sa.
Mwen antre nan lig dè chanpyon m bezwen wè jwez mwen an pou la etone mond lan.
Pou la di sa a se yon pwodwi ki soti nan tè Desalin nan. Sa a se yon ayisyèn.
Sa a tou se pa sèl bagay mal Ayiti gen ladan l, li gen bon bagay ladan l. Men pandan w di sa tou, menm jan Akus sot fè l la a, Talen Akus avèk Oksè ki monte an premyè divizyon e yo te jwe, li te jwe, li jwe tout sezon an pou yo e li jwe dènye match la e l te fon bèl match e vrèman bravo tou a Atalain Arcus ki soti Ayiti epi ki rive nan nivo sa.
Map di bravo ka Arcus men map di bravo pou yon coach anpil moun pa rekonèt valè l coach Roberto Geffroy mwen m te konn swiv coach la lè l te nan rnts la ni li tap antrene Resin trèb ayisyen. Arcus se yon jwè coach Roberto fòje ak men l. Ok.
Non, kalite a la wi. Men jan l vin fasone, jan l vin konprann jwèt la, jan l vin kwè l kapab la, li gen touch coach Roberto ladan l. Ok.
Arcus se nan menm komin nou leve, nou te nan menm lekòl. Son jwè m konnen byen. Son jwè depi lontan ki te pasyone de jwèt la, li te gen foug, li te renmen peyi l, li te toujou prè pou l defann peyi l. Son nèg m te gintan konnen k ap rive lwen menm, paske son nèg ki gen devouman ki fè l ap rive nan jwèt la. M di bravo pou misye, m di bravo a kotch Fofri lan.
Bravo a coach Roberto. Coach a wè bout avèl nan premye divizyon avèk KJ Auxerre a. Se li ki te lanse misye a 3 wi. Se nan 3 li te ye. Sa di Athis antrenè sa li konn Athis byen. Pase se li ki te lanse Athis nan byen pwofesyonèl la. Ou santi tou l fè l konfyans.
li fèl konfyans misye menm remèt antrenè a konfyans li fèl la sou teren an. Son jwè k solid. Wi, gen posibilite pou l travèse nan lòt klèb tou, e selon tout dènye nouvèl ke m genyen. Nou pral swiv pou n wè kòman sa pral pase pou li. Antouka Obse, mèsi anpil. Nou fè anpil sakrifis pou n te fè ti entèvyou sa, men nou di anpil bagay e m swete ke la pwochèn fwa n ap kapab di plis toujou e sitou aprè seleksyon an fin jwe yo n ap gen pou nou fè yon emisyon sou sa. Mèsi charite, mèsi pou tout moun ki te pran tan yo pou tande nou, yon lòt fwa na pale. Ou beni. Mèsi anpil Opsyon pou sakrifis ou. Mèsi. Wala, e nou te kontan genyen e Chater Opsyon depi Pòtoprens Kwadèboukè ki tap fè yon ti pale spò ansanm avèk nou nan dosye spò sou SJS Media Haiti. Ebyen, e ou konnenl deja, spò nasyonal la se nou. Ebyen, rete branche avèk nou, nap tounen avèk yon lòt nimewo pou ou, sa se nimewo 12 dosye spò Sou RJS Media Haiti, YouTube, Facebook, Twitter, nou live avèk ou chak samdi swa 8 è 30 jiska 9 è 30 pou nou kapab pale spò ansanm avèk ou. Mèsi tout moun, pase bon moman sou RJS Media Haiti epi a la pwochèn sitou pou nimewo 13 dosye spò sou RJS Media Haiti. Babay tout moun, a la pwochèn!